Sa kap fèt tout moun, jodia m pral fè yon video pou m montre w kòman w kapab fè montaj sou Power Director. Jan nap gade l lan la sa se entèfas lè w fenk ouvè Power Director. Pou nou kòmanse tutoriel la nap kòmanse pa kreye yon pwojè, nap klike sou kare sa, lap di nou pou nou bay pwojè a yon non, Power Director fèmen nap re ouvè l, m panse m peze sou yon bagay ki pa mache. Ok li re ouvè donk nou wè li vin nan entèfas la konsa nap klike sou li nap bay pwojè a yon non nap relel tito tutorial epi nap fè ok la nou rive sou entèfas epaw direktè lè w fenk kre yon pwojè nou wè nou anlè nèt lan nou genyen. e m te kapab di, kat bouton, s on bouton pou retounen, yon bouton pou videyo, yon bouton pou imaj, yon bouton pou mizik. Epi anba nou wè, ou kapab pran yon foto dirèk ou mete sou sou yon foto oubyen yon videyo dirèk sou telefòn ou, ipad ou, whatever, pou mete sou li. Lòt grenn bagay ki bon nan Power Director se ke si ou gen yon fichye sou Google Drive, ou kapab enpòte l dirèk nan Power Director. Epi dezyèm bagay nou wè la nou wè nou gen palèt de koulè donk si nou bezwen fè kolorimetri ladan l. Epi nou wè nou genyen imaj ki sou telefòn nou an tou ki se e desim si n ap rele l konsa. So sa se entèfas lan. Epi lè nou rive la agoch anba nèt nou wè nou genyen posiblite pou nou gen e timeline imaj lan, timeline ki gen son ladan l. Epi adwat anba nou wè nou gen bouton sovgade epi nou gen bouton pataje an. Donk nou pral ouvè nou pral enpòte kèk videyo sou Repaw Direct nap klike nan Desim nap kòmanse pa enpòte videyo 2 videyo sa yo nap klike sou videyo a nou wèl vin ble li ban nou 2 posiblite se swa nou fè play nan bouton play la oubyen nou fè plis kòm nou bezwen ajoutel nap fè plis lan nap klike sou dezyèm nan nou fè plis. N ap klike sou twazyèm nan nou fè plis, katriyèm nan nou fè plis ok. Sa k enpòte katriyèm paske nou gen anpil bagay nou pral fè sou li. Kounye a la lè nou fin enpòte sa nan Power Director, so si nou peze sou bouton sa, sou nou klike sou videyo a nou met tape dwèt nou sou li m te kapab di konsa, nou wè la nou vin gen 3 onglè ki vin parèt agoch byen pale. Nan premye onglè a nou genyen tout sa ki gen rapò avèk son, nou kapab toune imaj nan, wè m fè m tounen l la, donk m kapab vire imaj lan sans, ok, la nou wè se e pou plis lis, donk swa fè yon bagay ou vle bezwen fè pou an plis lis, donk la nou wè se vitès ki genyen sou ou kapab fè yon ralanti, ou kapab fè yon demi tou, ou kapab envèse imaj lan. Epi nou wè gen yon panoramik, nou kapab diplike, donk nou kapab fè yon kopi de menm imaj lan. Sa ki enteresan nan avèk aplikasyon sa, ou kapab fè yon stabilizasyon sou imaj lan. Si imaj lan t ap fè ti bouje, t ap bouje, ou kapab stabilize l. Epi menm nou kapab kwope imaj lan, nou kapab dekoupe kèk pati ki pa bon ladan, epi sa se lòt pati an se koulè. Nou wè nou kapab ale fè koulè sou imaj lan, ranje kèk bagay sou li. Epi nou wè nou gen diktatori, di, didato, di, daktityèl videyo. Donk se de kote nan va gade de videyo kòman pou nou itilize lojisyèl la. Epi nou vin jwenn yon dezyèm bouton ki se koupe. Donk nou wè li gen fòm kouto a, ti kouto a. Donk se pou nou, si n peze sou li, l ap koupe videyo a an de. Nou wè nou vin gen de, nou vin gen de, de videyo. Epi twazyèm nan se pou nou siprime plan si nou pa bezwen l. Konya la, an nou, lè plan pa seleksyone osi, nou wè nou vin gen 3 lòt bouton menm kote a. Lè nou select video, lè nou seleksyone video a gen 3 bouton ki parèt, lè nou deseleksyone l gen 3 bouton ki parèt ankò. Premye bouton an se pèmèt li nou enpòte video menm jan an. Dezyèm bouton an li menm li gen rapò avèk tout sa ki gen rapò avèk tèks, nou kapab enpòte yon videyo, nou kapab enpòte yon imaj, nou kapab enpòte yon stikè, pa egzanp stikè like swa fè yon videyo sou youtube gen nan di bon like videyo a whatever ou wè sa m di w nan donk se konsa epi la nou jwenn tèks wap ajoute yon tèks sou videyo a ou jis klike la pa egzanp si w pran sa ou mete l la. Si nou fè play, nou wè like la nou sot mete la, epi nou wè e tèks la. Donk, si n ap deplase like la mete l pi lwen, epi nou fè back, la n ap vin wè nou genyen, nou gen tèks nou an ki afiche. Epi, apre sa nou wè nou genyen like, ok. So, se jis pou montre w kote ke w kapab fè yon montaj trè senp sou li nan fè poz. Epi twazyèm bouton an, se sa ki gen rapò avèk efè ke w kapab mete sou videyo a, efè de flou, tout sa ki gen, moun ki itilize Instagram yo nou konn sa byen. So, se tout kalite efè w kapab mete sou videyo a. Kounye a lè nou desann anba, nou wè nou genyen nan timeline la, nou wè nou genyen sa, nou genyen yon pati imaj epi nou genyen 3 pist odyo. 2 pis, 1 pis odyo dizon. Donk nou wè efè nou sot ajoute a la, like lan li kreye yon, yon, m te kab di yon, yon, yon lign pou li. Ekriti nou ajoute a li kreye yon lign pou li. Donk se kòmsi n te sou yon vrè lojisyèl de montaj. Epi si nou vle ajoute yon mizik nan, nan, nan. nan video a se premye bouton sa kote nou klike sou li la lè nou vin rive sou li nap klike sou twazyèm nan la ki gen siy mizik lan epi si nou gen mizik sou Google drive oubyen ki sou telefòn nou nou nap enpòte l donk nap eseye pran mizik ki egziste deja ki sou aplikasyon an lè nou rive la nap klike sou mizik nou bezwen an nou kapab tande mizik la avan nou chwazi l nou kapab chwazi enpòte l tou si nou tande l peze sou bouton plis lan. Wala. Lap vin li vin kreye yon yon yon pis pou pou mizik la donk nou kapab fè retou wap fè retou epi nou vin la. Ok nap pot nap pote mizik la ok li gentan la ok donk mizik nou an li gentan enpòte epi nou ajoute bouton nou an ki se tèks nap ajoute an epi n ajoute like so se trè senp kounya la sa ki genyen si nou ta bezwen pa egzanp bese volume sa nap fè a nou klike sou li nou klike sou video a pa egzanp son ki anbal la mpa bezwenl map vin nan bouton edite a la map vin nan volume map desann volume nan metel a zero Li va fè sa pou tout lòt videyo yo. M ap vin la nan edisyon, nan volim, m bese volim nan, m kite l a zewo. Epi ensi de swit, se konsa m ap fè. So, kounye a la, n ap gade videyo sa ki gen, e sa kè m pran videyo paske li gen yon dlo k ap koule ladan l. Ok. Dizon ke nou ta fè slan an slow motion ok. M ap tounen imaj sa paske m wè moun yo yo tèt anba. M ap vin nan edisyon. M ap fè wotasyon. Ok, imaj mwen an la moun yo vin nòmal. Ok, m pral eseye fè yon slow motion sou li. Ok, m klike, m fè poz, m klike sou imaj lan. M vin la nan edisyon. M vin la nan vitès. Nou wè la, m vin gen yon ti bouton kote m ka pivote l. M kapab, m ka, m ka fè l pi lan. Ok. La, si m fè play. Ok. Si m bezwen l al an slow motion, m ap bese l. Si m monte l plis, sa ke limaj lan prale pi rapid. Si m desann li, imaj lan prale pi lan. Ok, si m fè play la. Ok, m wè imaj mwen ale twò lan, m ap fè yon ti monte l. Fè play. Ok. So nou wè ke se se osi senp pou nou fè yon slow motion sou li. Kounye a la, imajine ke se yon ti se yon se yon ti kou metraj ke m ta fè, so m bezwen mete m ta bezwen mete yon tèks sou li. Donk lè m vini la nan nan e dezyèm bouton an la, mwen al nan tèks, li ban m tout efè, tout posiblite pa egzanp si w mete yon casting, si w fè yon lòt bagay, si w bezwen lòt ti tèks e. dedikas, nou wè gen anpil bèl ti tèks nou ka mete ladan. Men e e lè nou fon nou nap tounen epi epi adwat nou vin wè nou genyen 3 lòt bouton. 3 lòt bouton sa se pou nou te kapab di reglaj, si nou klike sou reglaj nou wè nou gen miksaj son, paramèt, konsèy. Pa egzanp si nou al nan miksaj son nou wè la m genyen yon videyo ki genyen ki gen son sou li toujou. M ka bese l. M ka bese l. Pa egzanp, tout, tout, tout pis ki kreyòl mwen gen yon son pou yo. Pa egzanp, nou wè nou te gen 2 pis mizik nou gen son pou yo. So nou ka bese sa plis, nou ka mete, m te kapab di kontwole volim nan. Epi nou fè ok. Epi dezyèm bouton an se pa egzanp si m te fè yon bagay m pa vle sa m te fè a m vle tounen, m ap fè l tounen. Donk epi katriyèm bouton an se pou play. Sa map fè pou gade montaj map fè an Eske tout bagay ok ok Epi La si nou vini la nan pral nan premye bouton an Epi nou Vle ale nan koulè Pa egzanp m vle M vle met yon ti koulè ki pi chalere nan sa map fè pa egzanp Nou wè la li vin ban nou Lèm klike la se pou mete de filtre De filtre sou imaj lan. ok de filtre ka fè bagay ki trè bo avèk sa pa egzanp sa trè bèl daprè mwen menm sim fè play ok sa pral depann de gou de sa ou vle mete ladann ok nap vin nan edite nou vin nan koulè pa egzanp dizon kem pat vle mete koulè ladann nap kitel dorijin epi nap vin la nap monte kontras lan nap monte satirasyon an. Si nou monte satirasyon nap wè tout koulè vin sòti. La nou kapab monte koulè yo pa tint, pa tint de satirasyon donk moun ki moun ki alèz a Adobe yo konnen kisa nap pale. So kounya la e admettons ke nou ta fini pwojè a pa egzanp nou wè sam sot fè la donk nou ajoute koulè a donk nou wè se konplètman diferan de imaj lan. Sa se de imaj ke mte filme an a Singapou. So kounye a la, meton ke nou fini pwojè sa a. Nou gen 2 posibilite. Premye posibilite an se sovgade l, premye bouton sa k la a. Ok. Pi dezyèm bouton an se kote ke nou ka pataje l dirèk. Donk nou pa bezwen pou al ekspòte videyo a, al voye l sou kle do. Nou wè? Gen menm yon kominote ekspoze ou kapab voye l an cloud ba yon moun ki genyen. ki gen te kapab 10 ou ki ta va an ekip, lòt moun yo pa la ou kapab eseye voye pwojè a ba yo, nou gon cloud ou fèl voyel ba yo ok, donk nou menm nou kapab pataje pwoj nou kapab anrejistre pwojè a sou yon kat memwa, nou kapab patajel sou Facebook, sou YouTube dirèkteman donk apre sa nou pral plen nou te kapab di stokaj telefòn an, nou kapab patajel sou plis opsyon toujou si nou klike sou plis li ban nou kapab pataje full HD lòt bagay so so se pa sa nou bezwen m panse ke nou trè klè sou sa so. Si w te renmen videyo a ou gen kesyon ou kapab toujou poze l. Lòt bagay ki pi enpòtan, kote ke lojisyèl sa se yon lojisyèl ki peyan li ye. Men nan lyen deskripsyon videyo a w ap jwenn yon lyen ki pèmèt ou tèlchaje vèsyon full vèsyon an gratwitman. So ale nan nan lyen an epi klike sou nan deskripsyon videyo a sou lyen an epi w ap jwenn lyen ki pèmèt ou telechaje aplikasyon sa gratis paske vèsyon an m kwè sa fè de de 30 ou 25 dola ke li ye donk mwen menm vèsyon san filtre a se full vèsyon an donk si w bezwen full vèsyon just klike nan deskripsyon an epi wap jwenn aplikasyon power director an gratis so nap kwaze pou yon lòt videyo epi si w te renmen sa pa bliye abòne epi si w gen kesyon poze kesyon pa ekri m an prive pou poze m kesyon just poze kesyon nan kòmantè konsa lòt moun ap genyen posiblite pou yo reponn epi si gen yon lòt videyo pou m fè sou li map fè yon lòt videyo. So, nap di tout moun babay nap kwaze pou yon lòt video.